Zanmi telespektatè nou salye w, se toujou yon plezi lè n ap prezante w emisyon sa a ki se Pwomosyon Total. Non pa m se Carmel Deronceray e w ap gade Arpi TV. Jodi a nou pral fè w viv yon entèvyou ekskliziv ke nou te òganize avèk 2 manm yon òganizasyon non-profit ki rele RAGAC. RAGAC se Regroupement Actif des Gens pour Aider la Communauté de Cabaret. Òganizasyon sa a pran responsablite pou l fè yon travay serye nan kabarè. Ou menm kap gadem la ou pa bezwen moun kabarè nenpòt kote ou moun depi se ayisyen w ye lè w fin gad entèvyou sa lè w fin tande 2 moun sa yo madam Rose Exantus epi mesye Pressoir wap wè li enpòtan pou w patisipe nan sa kap fèt la paske òganizasyon sa vle mete sou pye yon lopital men kou pou kounye a Pwojè a se pou yo rive nan lopital la, men pou kounye a, yo vle amelyore yon sant de sante. Pou ki sa yo pral do? Panse, Kabarè, wout nasyonal nimewo 1, m pral nan lanmè, m pral Gonayiv, m pral Sen Mak, m pral Monru, si m fon aksidan, ki sa k ap rive m? Mezanmi, ann tande Rose Exantus avèk mesye Pressoir k ap ban nou plis detay sou òganizasyon sa a. Ann swiv ansanm. Zanmi telespektatè, se toujou yon plezi lè n ap rankontre yon seri de moun ki nan kominote pa nou an k ap fè anpil bagay pozitif, spesyalman lè y ap reyalize bagay pozitif pou kote yo sòti an Ayiti. Jodi a nan Pwomosyon Total, n ap rankontre avèk Madam Rose Exantus epi avèk Mesye Pressoir. Moun sa yo gen yon òganizasyon non-profit yo mete sou pye ki Ap ede moun kote yo soti an Ayiti. Nou pral fon ti chita, on ti koze avè yo. Madam Exantus, Mesye Vreswa, on piti li salye nou, kouman nou ye? Kouman tout bagay ye nan konfinman, nan kowona, kouman bagay yo ye? Mesye Vreswa, kouman sa ye jodi a? Bon, jodi a nou anfòm, e nou nan boule trè byen. Donk e nou prè jodi a la pou nou pale avè w sou òganizasyon sa a ke nou genyen, k ap mache trè byen. jiskaprezan e nou prè pou n pale avè w de pwojè ke nou genyen ki se yon pwojè nan sant de sante nan Kabarè. Se trè byen. Madam Exantus, kouman konfinman an ye la a epi kouman kowona a ye la a? Èske w konfine toujou? Èske kowona a li menm li pa fè dega bò lakay pa ou? Kouman sante a ye? Kouman tout fanmi an ye? Kouman bagay yo ye? Ebyen gras a Dye e tout bagay trè trè byen Carmel ou konnen malgre gen konfinman but nou oblije leve al travay chak jou, nou pran de prekosyon e malgre sa tou avèk gwoup ke nou genyen ke paske nap travay son pil pwojè an Ayiti nou te oblije e rankontre kanmenm malgre nou te fè sa atravè zoom atravè lòt e e medya sosyo yo pou nou pat gen pwoblèm but nou toujou ap travay nou pa janm kanpe Paske nou konnen Ayiti bezwen nou, nou pa ka ret chita ap tann. Se sa.
Sa nou pral fè kounye a, zanmi telespektatè, nou pral vini avèk Mesye Preswa ki pral di nou menm k ap gade m la a, ki sa ki RAGAC e ki rezon ki pouse yo fonde yon òganizasyon parèy nan peyi yo kote yo soti, nan Kabarè, ann Ayiti.

Donk nou kòmanse ap travay. Pou ki rezon RAGAC fòme? RAGAC fòme se pou kabarè. Paske anpil jèn e ni moun ki gen laj mwen ok nou rann nou kont ke jan nou te konn kabarè lontan lè nou te timoun nou t ap leve nou rann nou kont ke gen anpil bagay ki chanje se pa konsa ke kabarè a ye ankò. Donk nou deside fè yon bagay pou n wè si n a kite yon bagay pou pitit nou yo, pitit pitit nou yo ki pral viv nan Kabarè, ki pral kontinye viv yon lòt kote. E menm pitit nou ki Ozetazini, o Kanada, an Frans, patout ayè aletranje, lè yo rantre, yo kapab konnen yon bon kote ke paran yo te kite pou yo, pou yo kontinye viv e pou yo kite l trè byen. Donk nou panse nan tèt nou, nou vle aji dan le sosyal, pou kabarè. Donk nou pa ale nan aspè politik yo, nou pa ale nan aspè relijye paske nou konnen 2 bagay sa yo se yo menm ki pi bay pwoblèm le pi souvan. Donk se sak fè ke nou chwazi ale dirèkteman nan sosyal. E jodi an la a, mwen menm ansanm avèk Rose, nou vin pale nou sitou de sant de sante kabarè a ke nou gen yon pwojè pou li.
Madam Exantus, Rose Exantus ki trè, ki pa etranje di tou nan kominote Ayisyèn nan, tout moun konnen ke Rose son moun ki toujou ap travay anpil, kap ede tout moun, ki toujou ap ede nan kominote a. Se sè Rose. Rose Exantus, Rose, ki sa ki pouse ou pou pran pa nan òganizasyon parèy ki se RAGAT, epi ki wòl òganizasyon sa a nan Kabav?
Ok merci Carmel e sak fè m antre nan RAGAC ke m eksplike sa RAGAC ye se regroupman aktif dè jan pou ede la kominote de Kabarè sak fè m antre ladan m ta di se grand sè mwen Mirlande Exantus ki envite m vin nan RAGAC men lè m rantre mwen renmen sa m te wè a m te renmen m wè vizyon ke te gen an m wè ke damou yo te gen pou Kabarè e son vil ke m renmen anpil tou mwen di Poukwa m pa rantre adan yo pou mwen se ka eseye ede? Se la mwen vin antre, lè yo fòme komite a, yo chwazi m kòm vis prezidant, m asepte avèk jwa. E depi m fin rantre a yon mwa, nan mwad me je kwa, o mwa de me, nou kòmanse travay, E nou t ap striktire òganizasyon an. Men kounye a la, òganizasyon an plizoumwen striktire. Nou kòmanse nan pwojè. E rantre ladan nan, mwen gen dwa di, se paske mwen m toujou panse ke mwen dwe yon bagay ak kominote kote m soti a. Antank Ayisyèn ki te al lekòl, fè tout primè mwen nan lekòl piblik, m wè se toutafè nòmal pou bay Ayiti yon, sa nou rele, give back. E Kote pou te ka kòmanse, li pi fasil lè w kòmanse nan kote w soti a paske w ka fè yon pi gran enpak ke si w ale nan Pòtoprens. Men se rezon sa a sèlman ki te fè mwen te asosye m avèk òganizasyon sa a pou nou wè nan kèl mezi nou pa di ke nou pral chanje peyi a but nou ka ede amelyore sitiyasyon kèlke moun nan vil kote nou soti a. So, Ragaz se yon non-profit organization, yon bagay ki non-profit ki la pou ede moun. E nan moman sa n ap mande yon moun k ap gad show sa jounen jodi a la, si w ta vle ede òganizasyon oubyen si w se yon moun kabarè, se le moman ou jamè pou w pran pa a moun sa yo. Pi devan w ap gen telefòn yo, w ap gen kouman pou w kontakte yo, pou w pran pa avè yo, pase travay sa se travay pozitif k ap fèt nan kominote a. Kounya la, òganizasyon an sou pye. Ki travay ki primòdyal ke nou vle prezante nan òganizasyon an pou kominote Kabarè a? Ki nesesite m ta kab di nou wè ki primè, ki primòdyal, ki premye nesesite nou di bon, ou konn sa k pase mesyedam, nou pral atake pati sa. Ki sa l ta ye? M pa konn kiyès k ap reponn. Ok, m ap reponn ou. Men sa ki pase, si se pou nesesite, nou konnen ke se tout peyi Dayiti a ki gen anpil nesesite. E kabarè pa echape ladan. Nan tout sa ki genyen ki pa fèt kabarè, gen anpil bagay. Nou pa ka abòde tout bagay alafwa. Nou di tèt nou fòk nou jwenn yon bagay kote ke tout popilasyon an kapab patisipe ladan li, tout popilasyon an sitou ap benefisye li. Nan kabarè nou gen 4 grand seksyon kominal. e lè nou gade nou vin remake ke sant de sante ki gen kabarè a li travay de 8 è di maten a 4 è de lapremidi. Anpil aksidan ki rive de moun ke nou pèdi nan kabarè se de moun ki ou pèdi yo apre 4 è de lapremidi. Sa k pase, gen yon aksidan ki pase, moun nan santi yon malèz, moun nan santi l pa byen, epi sa sa ap rive vè 7, 8 è di swa, 10 è di swa, 1 è di maten. Oke? Epi lè sa yo rive a, menmnan se lè sa a pou w deplase pou w al yon kote pou w mennen moun nan ka doktè. E lè sa a sant de sante a va ouvri. Menmnan nou vin fè etid lan, nou vin wè ke si nou te ka fè sant de sante a fonksyone 24 su 24, se t ap yon pakèt afè ke l t ap ye e pou moun ka pare. Se apati de la, nou kòmanse nou di bon, ok, nou pran kontak avèk administratris sant de sante a, li mete nou an kontak avèk direktè medikal la, e gon lòt direktè medikal ki pou tout awondisman ki pou Akayè, Kabarè, li mete nou an kontak avèk yo, epi se lè sa epi nou bati yon pwojè pou sant de sante a apati de kote sant lan ye a egzakteman. Nou pran sa yo genyen an, nou di n ap amelyore li de manyè pou yo sant lan kapab vin travay 24. sou 24 pou yo kapab gen dotre medsen, dotre zenfimyè ki pou pèmèt ke sa fèt. Konsa, di moman ke ta gen yon lòt pwoblèm apre 4 trè dlapremidi an, nou konnen ke moun nan ap gen tan jwenn swen, l ap gen tan jwenn premye swen. E, paske se yon sòt de swen dijans ke nou bezwen etabli ladan li 24 trè sou 24. Se trè byen. Sè Sè Rose Rose Mwen menm ta renmen mande nou mande ou menm pèsonèlman m konnen afè sante son bagay ki tyen avè w akè ou toujou ap goumen pou la sante tout kote ou pase san la sante pa gen anyen se li k kenbe nou e premye e premye bagay la se la sante si w pa gen la sante ou pa ka fè anyen so jan m konprann li an la priyorite nou Se sante li ye nan kabarè pou kounya la. So kisa nou pral amenay sa nou genyen, men kisa nou menm nap mande kominote a pou yo anbrase nou nan moman kounya la pou koze sante a ke nou vle anbrase a. Paske sa w di a enpòtan, kabarè pase sou wout nasyonal e trè souvan moun yo ap sot nan lanmè, aksidan machin se toujou aprè midi yo fè. Sè Ose kijan w ka esplike nou sa?
Ebyen lè pwojè sa te vin parèt e ou kòm ou dil deja sante se la mwen pwizou mwen ka di m gen ekspertiz mwen se la map travay e sante se li ka la baz de tou ou mèt te gen lajan ou mèt te gen tout sa ki genyen tout lò di perou ou pa ka fè anyen sou pa gen la sante sou lè pwojè sa te vin parèt mwen te wè se tout afè nòmal pou m mete m pou m mete m o sèvis e kominote a E sa n ap fè ladan l vrèman? Se pa yon lopital, tout moun ap di nou poukisa nou pa fè yon lopital. E gen de fwa, avan pou ou aprann, avan pou ou mache, se rale ou rale. Egal nou di nou nan stèp rale a kounye a la. Sa vle di ke se la n ap rete non. Non, sant de sante a li la pou nou ede e avèk bay moun yo premye swen, kankou jan e Pepe sot di la, preswa sot di la, e nou pa kapab ret chita pou n kite moun ap mouri bètman konsa. E gen yon gran egzanp sitou nan Kabarè kote mè de Kabarè a mouri avèk yon azma, yon kriz azma ke l te genyen. Lè sa a, dispansè la te fèmen, ki parèt bèt. Konbyen kòb yon ti ponp azma koute? Pa two chè. E lè konsa moun ap di, nou te wè se toutafè nòmal, ann kòmanse avèk sa. Nou pa pral bati ankenn anyen. Nou pa pral fè ankenn anyen as far as jan imèb la ye a. N ap toujou kenbe menm imèb la, n ap amelyore, n ap ranje bathroom yo, n ap restore de bagay ki pat byen, n ap ajoute yon dòtwa pou medsen ki nan nwit yo ka jwenn yon kote pou yo apiye tèt yo si tout fwa yo fatige. E n ap pral ekstenn, tankou jan Pepe Sot di la, sèvis yo ke pat genyen ant katrè daprèmidi e uitè di maten an. N ap ajoute sèvis sa yo, n ap mete sant de sante a pwen, n ap mete dè aparèy tankou yon EKG machin, si yo bezwen fè yon, si yon moun gen yon chest pain, yon doulè destoma, ke nou kapab fè yon EKG pou li. N ap gen tout bagay ke yo bezwen, si moun nan gen yon blesi, ke nou ka panse li, si moun nan koupe dwèt li nan al plante bannann nan jaden, ouswa al wouze, nou kapab Bay moun yo swen sa a an atandan ke li ale Pòwoprens. Gen yon pakèt li mouri, kankou jan w di a la, sot nan lanmè, aksidan machin. Moun yo mouri, se pa anke nan angeyen, se pèt de san. Men si nou gen yon kote nou ka bay moun nan san, oksijèn, e, e, e fè premye swen yo an atandan ke l rive Pòwoprens, nou panse ke n te ka sove plis vi. Kounye a la, sa n ap tann nan men kominote a, se ede nou, se patisipe avè nou, nou fè premye pa, men pa bliye ke se yon òganizasyon non-profit ke n ye, nou pa gen anyen ke n ap vann pou nou jwenn yon pwofi ladan l. Nou la, se pou n fè yon bagay, se atravè èd kominote a. N ap mande tout moun, tout moun k ap gade nou la, menm si w se moun Kabare ou pa moun Kabare, paske jan w sot di a la, ou ka sot benyen e dan le nò, yon aksidan rive w, kote w ateri se nan dispansè Kabare a ke w ateri. N ap mande tout moun k ap gade nou la, k ap swiv emisyon sa la kounya la, k ap swiv ti ribrik sa kounya la, rele nou. E yo kapab rele m dirèkteman, nou konnen non telefòn. Telefòn mwen toujou, toujou ouvè. Yo kapab rele m nan 954 213 74 82. Men sa m ta renmen yo fè plis, se ale sou website la. Ki se www.ragak.group. GROUP, se RAGA2C pwen group, GROUP. Ou di mwens tou, nou gen Facebook, yo gen dwa depi yo ale yo mete Raga Group, yo kab jwenn nou nan Facebook. E m konnen ke m ba nou tout enfòmasyon yo, y ap toujou ka jwenn plis enfòmasyon anba screen nan la lè show a pase. But nou toujou nou la, nou open pou nou jwenn e pou nou pale avèk nenpòt moun, nou konnen ke ti tank la pa ase pou nou detaye tout pwojè a, men si yon moun enterese poze nou kesyon, sijesyon, kòmantè, yo gen dwa ekri nou tou sou ragac 2019 at gmail dot com e nou nou open to any any suggestions, ideas, kòmantè, sa yo vle a, nou prè pou nou travay avèk yo, men sa k pi enpòtan, sipò yo. Yo kapab ale nan Raga Kwen Group, si yo ale sou pa e sou paj ki make Projects and Donation, yo gen dwa la, y ap wè yon ti bagay ki make Donate Here, yo kapab bay patisipasyon yo. Bay piti pa chich, nou pa la nou pral gade sou konbyen ou bay, paske e si tout moun Bay, si tout moun kabarè pa egzanp, tankou gon moun sou forum toujou di ke 90 moun kabarè, imajine w ke chak moun kabarè bay yon dola, kote n ta p ye kounya la, sa vle di nou kapab fè plis. Sa se youn nan premye pwojè ke RAGAC genyen, men se pa, e pa dènye pwojè a. Sa se, se e kòmansman an, e pa fen an. Nou gen anpil, anpil, anpil lòt pwojè ke n ap planifye pou nou fè. N ap tann patisipasyon e piblik la, n ap tann patisipasyon moun kabarè, n ap tann patisipasyon Ayisyen, n ap tann patisipasyon moun ki renmen Ayisyen, se just ale nan ragak pwen group nan website nou, yo kapab fè donasyon. Se trè byen. Mesye Pressoir, so sa m ta renmen mande, m konnen nou te fè yon fundraising hier soir online, so se kijan sa te pase pou nou? Bon, m wè ke ou okouran de sa k ap pase nan ragak. Efektivman yè swa nou te fè yon fundraising, nou te envante yon ti fundraising sou WhatsApp kote ke nou fè li pandan 4 èd tan, nou gen DJ nou, zanmi nou, fanmi nou ak li kap mete mizik pou nou, epi nou kòmanse resevwa apèl. Nou resevwa apèl e map di ou, m kapab di ou ke m konnen ke mwen menm patikilyèman e Rose anplis nou te trè satisfè de jan ke bagay la te pase. Paske nou kòmanse resevwa apèl depi avan menm ke pwogram nan te kòmanse. Li te sipoze setè pou onzè di swa. Depi avan setè mwen menm patikilyèman mwen resevwa apèl. M wè sa mache trè byen. Chif yo m pa gen tout chif yo nan tèt mwen men m konnen ke Rose ki te plis nan kontabilite se li menm ki kab. Men te gen nou 4 efektivman ke nou tap ke lòt moun yo tap rele 4 nimewo telefòn donk tout moun ki tap rele nou ok sa te mache trè byen map kite Rose pou Rose ba ou de twa chif otan ke l raple l yo la.
Sa m ka ajoute Carmel sou sa Pepe di a preswa ou konnen nou rele l Pepe so nou fin abitye avèk non Pepe a pou m ka ajoute sou sa Pepe di a ke mwen pat panse pou yon premyè ke nou tap jwenn tout e sa ki te pase yo la. Paske gen pil moun ki rele, gen pil moun ki pledge, an plis de sa tou gen pil moun ki tou bay kob la. Paske a travè website la ki e ragag.group la, gen pil moun ki fè donasyon. E nou poko fin jwenn tout kob ke nou bezwen an non. Paske pa bliye, yon non-profit organization, ou pap janm sispann ranmase lajan. Paske ranma, projè ke nou gen la, but nou gen ase pou nou komanse projè a. M pa vle bay chif, Paske ou konnen gen moun ki fè pwomès ke nou jwenn deja, donk nou gen ase pou nou kòmanse pwojè a, e sou pe, pwojè a pral kòmanse kote nou pral kòmanse mete men sou nan dispansè la, men map di moun yo ke sa pa fini la, nou genyen next fundraising marathon ke nap fè ankò kap Labor Day, e kap lundi Labor Day a, so nap ret tann tout moun, yo pa bezwen ret tann lè nap fè yon marathon pou yo bay li, yap toujou kapab ale sou ragacpointgroup, ou di mwens rele nou, N ap bay enfòmasyon paske nou gen akawont nan Wells Fargo. Nou gen dwa, yo gen dwa ale dirèkteman depoze e kòb la nan Wells Fargo. Yo gen dwa fè bank transfer. Yo gen dwa e fè e si yo vle fè Zelle, yo pral oblije fè Zelle avèk non yon moun ki nan gwoup la. Paske e ou konnen corporation, yo pa asepte pou corporation fè Zelle. But nou gen dwa fè l pa yon moun, moun nan ap pran kòb la, l depoze l pou yo. Yon moun, m pa vle pou yo rele nenpòt moun non. Se de moun klase ki gen nan gwoup la paske ou konnen lè w ap fè bagay sa ou fò trè trè trè fè trè atansyon pou yon moun pa rele w li di w se nan ragak ke l ye pou w voye zèl ba li non. Nou prefere ke yo rele swa men menm e ki vis prezidant lan Rose Exantus ousman Pepe lè sa a nou kapab make sure ke nou chanel kòb la kote l dwe rive a. Men bagay ki fwayen ki pli fasil la se ale nan ragak pwen gwoup, website la, e fè donasyon an lè sa a kòb la pral dirèkteman nan akawont ragak.
Bon, premyèman m ap bat bravo pou kominote a pou premye fundraising nou ke nou derape e Madam Exantus avèk Mesye Pressoir ke nou di kominote a reponn nou ka derape, bon sa se yon gran premyè, se yon bèl bagay paske yon bagay ki derape online jan nou ka konprann li an paske kounye a la online yo Se jan pou ranmase lajan ki yon ti jan pa twò fasil, pase yon peyi kote anpil moun pèdi travay yo, gen yon pandemi k ap fè ravaj, e ke nou wè kominote a reponn, ebyen sa fè plezi, Yvot.
Ebyen mwen menm mwen ka di w vrèman, vrèman, vrèman ke mwen santi ke m te vrèman emu paske te fè dlo sot nan zye mwen, paske m pa t panse Vrèman pou Ram te di w se yon grand premyè, se premye fwa n ap fè fundraising sa yo, but kounye a la ou oblije itilize teknoloji ki nan men w nan. Paske moun pa ka wè moun, e moun pa ka, se nan telefòn pou pale, se atravè zoom, se atravè whatsapp, but mwen wè ke kominote a asepte l trè byen, e gen yon lòt bagay ke l fè pou nou, li vin rapwoche nou tou. de de moun ki Canada a, de moun ki New Jersey a, de moun ki nan Antiy yo, li rapwoche n paske jan m go gade nou chak yon kote la e e Pepe nan yon state, ou nan yon state, mwen nan yon lòt state e n ap kominike ansanm nan menm fowòm nan. So li vin li vin fè bagay yo fasilite l pou nou e atrav paske lontan se moun nan pou t al ekri yon chèk, al mennen l laposte, Moun an gen dwa just ale sou ragag pwen group li fè donasyon an, ke malgre ke pandemi an la but li ba nou yon lòt fasilite ke petèt ke nou pa ta kab jwenn si pat gen pandemi an. Egal nap di tout moun, tout moun ki te fè donasyon yo deja nap di yo mèsi e moun ki poko fè la li poko two ta paske pwojè sa ke nap travay sou li a se premye pwojè a, nou gen anpil lòt pwojè nan tiwa nou e di moman ke nou fin avèk sa a nou ka menm antame yon lòt avan menm ke sa a fini. Men pou n antame yon lòt la, nou bezwen patisipasyon tout moun, tout moun, tout Ayisyen. Se pa moun Kabarè sèlman, pa di ke se yon pwojè k ap fèt Kabarè, mwen m soti Okay, sa pa enterese m. Non, men se yon aksidan pou w sou wout nasyonal la, se youn nan kote yo ka mennen w, se nan Kabarè, Sant de sante Kabarè a. So, tout moun, Bay piti pa chich, ou gen dwa bay 10 dola, konsa ou gen dwa bay 10,000 dola. E kèlkeswa moun ki bay la, n ap di l mèsi, paske nou pa t voye pèsonn moun travay pou nou, e nou konnen jan w di a la, gen anpil moun ki p ap travay kounye a la, lè yon moun ba nou yon bagay, yon sèl bagay nou kapab di, se mèsi.
Bon, ebyen bay yo so far so good, nou byen kontan ke raga kominote a anbrase li. Mesye Preswa m pa konnen kisa n ap di ankò pou mwen ka kite nou ale pase m pa vle pran tout tan nou pou jounen jodi a, nan aprèmidi sa. Gen anpil travay ki gen pou fèt se vre e nan sant de sante Kabarè genyen anpil moun k ap bezwen l. Se pa kabareten, kabaretin sèlman k ap bezwen l. Moun ki toupre nou nan vil ki toupre nou Akayè, y ap bezwen l. Moun ki Senmak k ap pase ki prale Pòtoprens, y ap bezwen l. Moun ki soti Gonayiv, Okap, nenpòt ki kote nan Nò la e menm yon moun ki soti Pòtoprens oubyen ki prale k ap pran direksyon Nò, ok, ou bezwen l. Si jamè yon bagay rive w Ou parèt nan zòn nan, wap konnen ou ka gentan rive nan sant de sante Kabarè a e lè sa a wap jwenn premye swen ke yo ba ou kap pèmèt ke demen maten ou reprann wout la paske sèten fwa mezi de sekirite ki genyen nan peyi an kapab pa pèmèt ou vwayaje nan nwit e dèfwa menm lajounen ki pa fasil pou ou pou deplase pou ale yon lòt kote. Paske nou pèdi anpil ka konsa deja. E si te gen sant lan avèk tout posibilite sa yo, jan ke nou prevwa pou nou genyen dè swen durjans toujou disponib nan sant lan, e nou pa tap pèdi sèten vi sa yo. Donk mwen kwè ke nou tout, tout moun, jan Rose sot di l lan, se pa kabaretè kabaretid sèlman, men se Ayisyen menm ki bezwen li. Paske nou menm Ayisyen nou dwe kapab deplase pou n ale nenpòt ki kote ke nou vle an Ayiti. Donk nou pa janm konnen ki kote ke w ap ye. E lè ou la, ou gen yon bagay rive ou, pim, ou annik rive nan sant lan, yo fè sa pou yo fè pou ou an, epi apre sa, ou kontinye. W ap toujou sonje sa.
Pou m ajoute avèk sa Pepe di a, pou finalize, e gon Kennedy te di, Don't ask what your country can do for you, but you have to ask yourself what you can do for your country. So, se yon moman opòten pou tout moun k ap gade la, si nou vrèman bezwen fè yon chanjman an Ayiti, ann kòmanse chanjman an nan nou menm. Ann kòmanse nou menm poze premye pyè yo, yon fason pou n pa ret tann se gouvènman k ap fè tout. Paske lè w mouri, Gouvènman pa menm konnen si w mouri menm. Men si nou menm nou te fè yon bagay pou n te pwolonje vi pa nou, ouswa pwolonje pa yon vi yon lòt moun, pa di ke mwen w pap janm al Ayiti, bagay konsa pa enterese m, ou gen fanmi dèyè a, ou gen zanmi dèyè a, menm si ou menm ou pa pwofite de sant de sante a, yon lòt moun ka pwofite de li, yon lòt Ayisyen parèy ou ka pwofite de li. So ann eseye met men dan lamen, pou nou wè ki jan n kapab fè pwojè sa a ale pli lwen, pou m fè pwojè sa a, se premyè faz pwojè a, pou petèt lè m retounen nan show sa la a, pou m ap di w Carmel, se lopital la kounye a l ap kòmanse. E ou pa janm konnen, pwojè a gen dwa tèlman bèl, Raga kounye a la a, li fè anbranchman, l ale nan chak kwen, l ale Monrue, li fè yon sant de sante, l ale. Saint Marc li fè youn, you never know, ou pa konn sa la vi ap pote pou ou. You never know, you never know. E se, e si chak moun nan zòn pa yo te fon ti bagay, e te eseye anbeli e zòn kote yo soti a, m panse Ayiti ta ka rive pli lwen. Ann nou tout mete, pa di ke se moun isit mwen ye, se moun lòt bò, mwen se Ayisyen tou kout. M se ayisyen wi e m pa fèt kabarè m pa rete kabarè m pa fè anyen kabarè but kabarè nan kè mwen papa m se la l soti papa m renmen kabarè manman m renmen kabarè se manman m rive kabarè depi a laj de 2 zan e m depi m ap pale m toujou di se moun kabarè m ye paske m pa m pa santi m ankenn lòt kote byen ot ke an ayiti e patikilyèman kabarè paske m renmen ayiti e m pa kwè m ap janm fin di sa e m ta swete ke se la m t ap viv kounya la but malerezman. Gen bagay nou pa bezwen antre ladan l kounya la. Ann fokis sou kabarè, ann fokis sou ragak, ann fokis sou sant de sante a pou nou wè si n a fè nou gen atlis nou gen yon Ayiti meyè nan yon zòn. M ap jis ajoute yon ti bagay anplis Carmel, se ke si pwojè pa nou an nou fin reyisi li, nenpòt moun ki nan nenpòt ki lòt zòn ann Ayiti ki wè li, ki ta vle ke nou montre yo ki jan ke nou te pase pou nou te kab reyalize pwojè sa a, n ap prè a pataje l avèk yo paske se toujou menm peyi a. Yon lòt komin ap deside fè menm bagay la e se menm bagay la k ap avanse, se Ayiti k ap avanse.
Ebyen mezanmi m pap kenbe nou pou tout aprè midi a la a, pase jodi dimanch nou ka gen lòt aktivite nou. M ap mande nou pou nou di dènye mo a epi pou m ka kite nou ale.
Bon, dènye mo pa m nan se an avan pou nou chanje kabarè. Se sa RAGAC bezwen fè, se Regwoupman Aktif Dèjans pou Ede Lakominote de Kabarè. Donk mande tout pitit kabarè, tout zanmi kabarè met men ansanm avèk nou pou nou fè kabarè avanse.
Ebyen pou m te dènye mo a m ap di ke nou envite tout lòt gwoup ki nan kabarè, nou envite tout moun ki nan kabarè, nou envite tout ayisyen ki konsyan de pwoblèm ki gen nan peyi a mete men avèk nou pou nou avanse pwojè sa a. Paske se yon pwojè ke nou panse kap bon pou tout moun, se yon pwojè kote tout moun kabarè jwenn, se yon pwojè kote tout ayisyen ka jwenn. So nap pretann yo ale nan ragak pwen gwoup, al fè donasyon yo a, osi peti ke l swa, nap twò kontan e pran ni, Ankò yn fwa, Ragat pwen gwoup, e si yo ta bezwen kontakte nou pèsonèlman, tout moun konn nimewo Sè Rose, se 954 213 74 82, ou di mwens pa imèl, yo kapab kontakte nou nan ragat 2019 at gmail dot com. Mèsi Carmel e mèsi Roopy, e m ta swete pwochèn fwa, kounya nou pral pale de lopital la.
Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion.
Zanmi telespektatè nou rive kote ke moman emisyon nou ap fini nan moman sa a, Promosyon Total, mwen espere w aprann anpil de òganizasyon sa a, epi men anpil chay pa lou. Ann pote kole, annou ede avèk RAGAC paske òganizasyon sa a l ap ede anpil avèk sant de sante panse on fanmi on zanmi sou wout nasyonal la ki ta gon pwoblèm ki jan l ap ede se te Carmel de Onstre Promosyon Total until next time.